Nou pa di sèlman devwa de siveyans, lè zanfan dè la nesans yo gen yon dwa ki rele dwa de siveyans e paran yo tou yon devwa anvè yo pou yo siveye yo. Petèt nan sosyete pa nou an, anpil paran ki neglije. Dwa yo varye e devwa yo varye an fonksyon de tip de sosyete M pap kouri di dwa yo varye, devwa yo varye, paske tout sosyete depi pa gen respè dwa, respè devwa, sosyete a pa yon sosyete kap evolye. Paske pou gen sosyete, pou sosyete a byen mache, fò devwa yo respekte, dwa yo respekte. Depi gen vyolasyon devwa ou vyolasyon dwa, ou gen yon sosyete ki pap mache, yon sosyete ki pap fonksyone, yon sosyete ke tout moun fè sa yo vle, tout moun bliye dwa yo, tout moun bliye devwa yo, se yon sosyete ki pap mache.
Donk, èske nou kapab di tou pa rapò avèk elaborasyon ke ou fè oubyen avanse ou fè sou kesyon an, sa ke nou petèt ap viv jounen jodi a atravè lè ri, epi nou kapab gen yon pakèt. Timoun de 10, 12, 13, 14 an, èske n kapab di se se yon seri de moun ke dwa yo vyole dè lane nesans? Oubyen kòman w konprann sa, kòman w kapab esplike fenomèn sa a? Bon, nòmalman,
devwa paran an, jan m t ap di l toutalè a, devwa de siveyans. Men gen yon lòt koz ki fè timoun nan pran lari a tou. Koz ekonomik lan. Manman an pa kapab. Papa a pa kapab. Timoun nan lè koumanse gen 6, 7 an, li pa li pa benefisye dwa de siveyans lan, li pran lari a. Sa vin kreye yon fenomèn. Nou pap di. Banditism, melodi, delenkans jivenil, timoun piti. Paske yo yo pèdi yo pa benefisye dwa sa a. E leta tou ta sipoze leta gon mankman nan devwa l tou pou l ta rejwenn sosyete a pou l ta re fè timoun sa yo ankadre timoun sa yo ki gen pwoblèm familyal. ki gen neglijans familyal, ki pa jwenn siveyans familyal yo pou n t ankadre timoun sa yo, kreye dè sant, voye yo lekòl, retire yo nan lari a, nou t ap gen yon lòt sosyete. Leta gen mo l pou l di ladan l, paske se wòl Leta, devwa Leta pou l. Kontwole sosyete a, sitou sa ki anba laj yo, pou demen, lè yo vin gen dizuit, ventan, yo, Leta pa gen kontwòl yo ankò, yo livre nan tout bagay. Leta dwe pa de responsablite, paske devwa Leta a, li pa fè l tou. Nan ze, nan, nan, nan, nan ze sèten ka, Leta pa fè travay pa l la.
Eske nou kapab enimere 1, 2, 3, 4 pou entènot e oditwa lan? Tip de dwa yo, 1, 2, 3, 4. Donk kiyès, avèk kiyès yo ale, e kiyès ki gen yo kòm devwa e kiyès ki gen yo kòm dwa. Premyèman nou di nap nap pran devwa w. Devwa w premyèman nap pran paran w, manman, papa anvè timoun yo kap grandi. Nou di premye devwa la. Devwa de siveyans. Dezyèm, dwa a ledikasyon, dwa a la nwiti, dwa o lojman, dwa o lwazi. Fòk timoun nan li manje, fò l gon kote l rete, fòk paran ap siveye l si gon malèz, fòk li pwo li li li rekreye li, fò l jwe, fò l devlope, fò l jwenn edikasyon. Donk, si l pa devlope, si l pa jwenn edikasyon, li pa gen lwazi, li pa jwenn manje, li vin jedi, donk w ap wè ou gen yon sosyete ki vrèman ki pa ka evolye paske dwa sa a timoun nan pa jwenn. Sa se devwa paran an. Donk, men timoun nan gen dwa, sa se dwa timoun nan, fò k l al lekòl, fò l jwenn manje, fò l gen yon kote pou l rete, fò l al, fò l devlope, fò l jwe, fò l epanouyi. Fol wi le moun li gen mo fok timoun nan jwe donk sa se devwa timoun nan genyen dwa timoun nan genyen poul jwenn sa yo devwa paran an se m pa bezwen konnen sa paran an pral fè se devwal poul siveye timoun nan devwal poul mennenl lopital devwal poul bal manje devwal poul metel kote poul domi e devwal poul edel jwenn mwayen poul devlope poul poul poul koman dirais je poul jwenn lwazir sa se. Li di, dwa timoun nan, si genyen posiblite sa yo devwa paran an se met fè ansòt ke timoun nan jwenn sa yo pou l devlope pou sosyete a. Nòmalman, Mèt Paul ou pale sou sa ki gen rapò avèk dwa, dwa nesans yo, donk nou konnen anpil dè fwa gen anpil timoun ki konn fèt, manman yo konn arive mouri oubyen papa yo mouri nan yon aksidan, nòmalman timoun yo konn trè. Ak laj yo, yo konn trè piti, kont, trè piti. Donk timoun sa yo, kòman yo menm yo kapab arive benefisye tout dwa sa yo pou di a la? Donk, la ou rantre nan kesyon ka de fòs majè. Lè nou di ka de fòs majè, yon timoun ki pèdi manman l anbazaj, swa manman oubyen papa. Men sonje, timoun nan, depi l nan vant manman l, li gon dwa. Li gon dwa. Men si an bazaj papa a mouri, manman an la, li gen pou l ranpli 2 fonksyon sa yo. Li ranplase manman, li ranplase papa. Donk li oblije degaje l kon mèt Janjak pou l di bon, si papa w te la, Li tap edem menl pa la, mwen menm fòm fè tout sam kapab poum pèmèt ou benefisye tout dwa ke ou genyen yo. Sa se wòl manman ki la. Pa egzanp mwen menm, m se avoka sèt, m pèdi madanm mwen an 2019, 5 me 2019 li mouri, li kite m avèk 6 timoun, mwen ranpli 2 fonksyon, manman, papa. Manman, papa, mes enfants sont avec moi, je gère, je contrôle, mes enfants. Je fais ce qui est nécessaire pour mes enfants. Donk. Se nòmal, timoun sa a, se pa paske manman l mouri papa l mouri, oubyen, la ankò, yon twazyèm pèsonaj, lè manman timoun nan mouri oubyen papa l mouri, Leta a, Leta a, nou gen yon Ministè Afè Sosyal ki la a. Kote Ministè Afè Sosyal? Byennèt Sosyal tou. Byennèt Sosyal. E meri yo tou gen yon ribrik pou sèvis sosyal nan meri yo tou. Donk la a, timoun sa, e menm la ankò, si timoun sa pa gen moun pou ba l adolesans, gon pwosedi ki pou fèt pou l gen adolesans. Lameri gon devwa, lameri gon devwa anvè timoun sa a pou omwen yo ede sosyete a. Se pa sèlman fè politik, se pa sèlman fè lòt bagay, men Leta via lameri, via Minis Afè Sosyal, via.

Mwen pa pale de pouvwa politik, men Leta a se mwen, se ou, nou tout gen mo pa nou pou nou di nan sosyete a. E nou gen ankò, pa egzanp, lè de timoun, on lòt devwa, on lòt devwa Leta genyen, lè de minè, de timoun pa egzanp ki nan relasyon. Si pou timoun sa yo marye fòk yo gen disans prezidan de la repiblik e kiyès ki reprezante prezidan de la repiblik nan jiridiksyon an, nan sosyete a, nan zòn kote sa pase a? Se le commissaire du gouvernement. A travè le commissaire du gouvernement, yo gen pou yo entèveni. Yo jwenn paran. Fòk paran yo, gouvènman an, leta a, yo. Entèveni pou o mwen nou sove sosyete a. Nou tout ka sove sosyete a si nou vle. Depi nou vle, n ap yon sosyete ki san fay, yon sosyete ki san pwoblèm. Respè resipwòk. M gen dwa pou m re, oubyen m gen, m gen devwa anvè w pou m respekte w. Ou gen devwa anvè m pou w respekte m. Si w pa respekte m, m pa respekte w. Sosyete a tonbe, se respè yonn pou lòt li ye nan dwa ak devwa. Nou chak gen dwa pa nou, nou chak gen devwa pa nou. Fò yonn konnen devwa li, fò yonn konnen dwa l. E lè sa a n ap gen yon sosyete ki mache san pwoblèm. E lè sa a, nou pap genyen jèn ki kite peyi a, ki sove kite peyi a paske yo pa yon ankadreman. Bon devwa Gon dwa ki pa respekte, yo pa ba yo travay. Pa egzanp, dwa m pa gon dwa m ki pa di mèt la fò nou tounen sou li, dwa a la libète de pawol, dwa o travay. Moun dwa pou jwenn travay nan peyi nou. Leta a gen devwa pa l pou l kreye travay moun jwenn. A petèt nou pa konprann, se petèt sa jenès nou an pa jwenn ki fè nou prèske pa gen jenès an Ayiti. Lè nèg la fin etidye, l fin gen yon pakèt diplòm, Leta a pa fè devwa pa l la, l oblije rete kote l etidye a pou l chèche lavi paske l fin gen konesans. Tout sa yo se dwa ke m genyen, m fin etidye, m s on konesè. M son gwo savan, men si leta la ka banm pa ankadrem ou byen bay konesans kem genyen an lot kote paske devwa leta pam lan pa fel. M gon dwa poum jwenn travay nan peyim. M son gwo avoka, men eskem bezwen voye papye bay yon biwo pou yo banm vitem poum jwenn travay? Non! Lè sa poukila w kite sa a? Sa yo fè avèl? Yo lagel nan poubèl? Paske m pa gen yon patwon. M gon dwa, m gen dwa pam nan tou, yo vyole l. Yo vyole dwa pam, m gen dwa pou m jwenn yon bèl anplwa nan peyi m, paske m gen anpil konesans. M pa bezwen al trennen devan yon ministè, al trennen trennen nan palè devan prezidan pou m jwenn yon rekòmandasyon. Men de pa konesans ke m genyen, m ka, m dwe pou m jwenn travay nan peyi m. Dwa o travay se yon dwa ke tout moun yo neglije l. Devwa leta se kreye travay pou tout pou dwa sa respekte e n ap mande wi pou w kase. Alò se pou nou fini, donk kòm atravè, alò fason ke w reponn kesyon yo gen divès konsèy ki glise ladan. Men nou vle yon fason ki plis eksplisit oubyen kote ke moun kapab, nenpòt moun kapab tande l. Pou n fini oubyen pou n fèmen konvèsasyon an oubyen entèvyou an, si ta gen yon mesaj avèk chak grenn sitwayen e leta an swa ki konpoze jan ke w sot di l la, de nou tout an jeneral se kisa l t ap ye pou sovtaj peyi sa ke nou wè ki prale an peril? Vin avèk kesyon swa petèt dwa e devwa anpil moun pa konnen e menm moun ki konnen l fè ansòt ke yo pa konnen l, yo pa menm eseye respekte l e menm fè sa yo gen pou yo fè. Donk si ta gen yon konsèy pou ta bay avèk chak grenn moun k ap tande nou pou le moman, se ki sa l t ap ye? E pou m pa di an konklizyon, paske sa se yon sijè ki tèlman vas, Nou pa vle pou nou di son konklizyon nap pran man ap nap di sèlman son konsèy e nan konsèy la nou pral mande premye moun nap mande konsèy la premye gwoup moun nap mande konsèy la se moun ki pi mye plase yo moun ki pi mye plase yo pou n pa di gouvènman pou n pa di leta si n di leta m di mwen ni mwen ni ou nap mande Se leta moun ki gen rèn pouvwa a nan men yo. Lè responsab. Lè responsab de leta fòk yo fè an sòt ke yo kreye mwayen pou o mwen chak moun nan sosyete a santi l konfòtab nan kad dwa avèk devwa. Depi sa fèt nan peyi a nap gen mwens pwoblèm. Se sa premye premye konsèy ke map pote se leta a mwen menm ou menm Lè pèsòn mye plase pou m pa di lè pli wo plase de leta se pou nou kreye pou fè an sòt nou met estrikti met dè baliz met dè kondisyon pou omwen chak moun ki nan sosyete a santi l konfòtab kan y ap pale de dwa avèk devwa ke chak moun genyen nan sosyete a mwen menm ki granmoun mwen menm ki avoka mwen gen yon dwa Mwen gon dwa fò yo respekte dwa pam nan. Mwen menm tou kòm avoka mwen gen devwa premyèman anvè kliyan ke map defann nan. M gen dwa pou m respekte ka kel banm trete pou li a. M gon devwa pou m trete sal banm trete a avèk. Onèttete avèk egzaktitid e pwobite. Lè sa a, m santi m pi fò kòm avoka. Mwen pa vann dosye a, mwen pa le, eskize m mo vann, mwen pa lese ale, mwen pa neglije dosye a. Se pa vann non, mwen pa neglije dosye a. Le mot negligence Si w neglije dosye kliyan an, ou vin santi l vin neglijan, yo vin kalifye w kon avoka neglijan. Ou sipoze ka devan w, ou konn dwa, ou konn devwa. Dwa kliyan an genyen bò de dosye a, se yon dwa l genyen kon avoka, ou konn devwa anvè l pou ba l rezilta. Li ba w mwayen, fò w ba l rezilta. Se sa, chak moun gen dwa pa yo, chak moun gen devwa pa yo. Leta a gen dwa anvè sosyete a, sosyete a, Leta gen devwa anvè sosyete a, sosyete a menm gen devwa anvè Leta a. Devwa Leta a se kreye, mete anbyans pou tout moun santi yo konfòtab.